Lanmou senbolize lajwa, kè kontan, an menm tan li senbolize tristès paske gen moun k ap sibi anpil nan lanmou, gen moun lanmou arive fè yo pèdi tèt yo e menm arive fou menm. M envite w vin gade nan pwojè sa kòman lanmou kapab fè moun fou e ou menm tou ou va tire de leson kòman ou kapab pwoteje tèt ou. Waww lanmou se yon bagay ki frajil anpil, mwen envite w

Yo rele di jwè m tou la rapid vit. Sa vle di wè m tou jwa tout bagay mwen nèt mesi. Sa ap fè? Nou pral tou fè l kounya? Non, non, non. Se poutèt sa k fè se ou menm m kontakte. M konnen ou pral ban mwen sou 2 ti chèz. Alèz. Ok?
Konfwa li.
Li gen pou l touche kòb la epi men m ap mete w sou kou. M ap rele w m ap mete w sou kou epi pou sa k pou fèt la l ap fèt. Yo, ban m di w bagay ledi.
E pa bagay ou vin pran m nan plan tou ledi. Ou konn kijan m ye? Non monchè men.
Oh, ou pa konnen men.

Ou konnen m te deja avèk m te deja avèk youn deja li fèm yon gwo bagay ah bagay sa deja pase deja so Depi bagay yo depi bagay yo tonbe kounya map mete w sou menw ok. Yo ou konnen depi w nan lari a ou mèt site non Donny an on fwa li Ae Donny Epi m toujou dèyè w wi Lety Ok baz Ok Ae Donny Mwen pral byen kase la Yeah m nan blòk mwen ok.
Yon bagay m konn ap swiv map di ki pa egziste se kapris moun konn ap fè pou yon fi jòs damou yon moun e moun nan pa ret sou li fi a menm ap fè chin ak li poukisa se mwen sa ap fè eske se paske m konn ap di l pa egziste nan se pa sa e m pa wè ki diferans ki te ka gen ant manmaya la sa m byen ke m pa kwè m pa wè ki diferans

Vagabond sal sa wap sòti pou de je pitit mwen an gwo nèga wap jwen ansanm avèm tou. Ou fin pale?
Wi m fin pale wi sak gen. Kannay e dèyè nonm ou ye. Anmey sak gen wap banm yon nonm gade m byen pou wè si m pata ka dèyè nonm. Ou galè wè ou paka pran pitit ou a pou nonm ou. Non m paka pran pou.
Tande tande tande banm poze w ti tèt kesyon ki rezon k fè ki rezon k fè w toujou ap bay mwen m avèk la kòm pwoblèm. Paskem pa vle w pou Lous ou manman chòche. Waww.
Map viv
komsi mwen existence la pa pa vrè komsi m just ap viv yon vi illusion nan tèt mwen poukisa si se konsa m ta pral viv m pat tou mouri lè manman m tap viv.

Ou di wè ke mwen toujou ekri sa k pase. Pa di m e pa rèv la pou m frape w. Anfèt, ou konnen sa pa p toujou ban m pwoblèm e m kwè ou konnen byen kijan m renmen bla kò m. M eseye fè tout sa k posib. So, m pa ka gen l nan vi m. E sa yo vrèman choke m dèfwa. Pale! A kiyès w ap ranse konsa?

Lòt moun ou pa ka jwenn. Ou panse ou ka met yon fen avèk bagay blak kòm sa? Kite vire tounen yon bagay blak kòm. Tou dènye man m wè w se w ou tris, kounya m kwaze w ankò ou toujou tris menm jan. Fò w met yon fen nan bagay sa. Ou ka jwenn lòt moun. Anfèt, mete yon fen nan bagay sa. Ou panse lòt ak pa w nan pase pou mwen? Se pa sanblan m ap fè non. Oubyen se kapris m ap fè pou m di mwen renmen blak kòm. Se yon bagay ki vini de nati ou menm. M renmen l. E se li menm mwen menm m vle m pa e pa jwenn pa ka jwenn lòt moun just se li m vle jwenn lòt moun pou bon sa pa enterese m m bezwen yon sèl moun nan vi m pa mèt tou dakò. Sa w menm bèl timoun tankou bagay sa yo pa sanble w menm bagay sa w fè la. Gade tòg la.
Pa vin banm leson d'moral ok. M deja ladann m ladann nèt. Mwen menm m gon m gon m gon m gon dinite mwen menm map prezève ok. Fòk mwen menm fòk tout moun banm respèm ou konprann sam di a met sa nan tèt ou byen ok. An pou jwenn respè esa pou fè fè grimas goumen nan lari dam lan yon granmoun li yo pranl wap toufel bon e si yon fanmil te vin jwenn wap fèl sa pitit li yo tap gade w yo tap gade w nan je.
Sa wap dim nan la pa mele m nan. Pa mele w? Non.
Yo fò panse tande menn. Panse kisa? Fò panse menn. Panse kisa?
Kote twa fè tenten sa yo nan lari menm? Sa pa gen sens menm. Ish renmen jan chèche jan twouve.
Kòman sa? Yeah! Talè janm wè wap pale a la. Zanmi w ki voye w vin fè sa w fè a la? Hein? Di li w pa jwenn mwen tande. Jodi an, pa gen anyen ki pa fasil. Se pran tèt ou pou w gad sa wap fè. Wap fini pa megri sou pye, vire tounen yon disip lakom. Wap jwenn yon lòt moun ke w renmen menm jan avè l. Bon map bliye bagay black kom sa pase ke m panse mwen menm atan dat map pale avèw m toujou wèw tris m panse antre nou nou ka bati yon bèl relasyon.
Ou serye? Sa vle di tout ou tap pran ansanm avèm ou te just pat wè koman pou te di sa davans ou byen? Men gade Lala ki bagay zanmi wap pale la menn si m gon bagay pou m diw map diw e menn ki bagay zanmi wap pale la menn si m bezwen w map pale avèw menn. Dayè son lèt nèg a te banm ba ou, m jis ba ou, m pa konn anyen nan bagay konsa non. Bagay konsa pa bay ou men a nèg a pa gade m menn. Antoulèka, bliye sa yo, ok? Bon, m te gentan bliye yo deja.
Pa fè m le sòt moral ankò, ok? Pwochèn fwa lè w wè m ap fè yon bagay, kite m fè aksyon m pou kont mwen. Si m gen pou m pran prizon, m ap pran l pou kò m, ok? Tout sa m fè, m konn sa m fè yo. M pa fou. Ok? Pwochèn fwa, lè w wè m ap fè yon bagay, rete lwen jan w wè m rete lwen an. pa foure tout kòw ladann sinon wap regrèt ok pije bòn travay.
Enben dakò tande ya la kòm mwen an kòlè map rele w tande map rele w baww. Ou byen di w m trè serye pase ke ou panse yon bèl timoun tankou e m tap janm di yon bagay ki pa serye e m panse lap lap. yon afè nòmal pou m ta di yon bagay konsa m pa t ap janm pran pou m fè jwèt avè l. Men konbyen pa zanmi w li ye? Li se zanmi m vrèman men m wè w ap soufri pou li a chak fwa m wè w se yon min mare nan figi w. Mwen tande sa w di li se zanmi w. Pou w gen kè ou gen pou w gen lekile pou w just kanpe pou w di m pou m fòme yon opinyon sou sa sèlman. Pou m byen di w m di w li se zanmi m. Black Kòm pa zanmi m se mwen k zanmi Black Kòm. Sa k fè m di l konsa pase ke m t ap pale avè l de yon bagay. Yon ti fanm li te genyen k t ap ba l pwoblèm so li te fini pa voye m anlè jis lè m wè l jis pase m pa m pa pale avè l ankò m jis pran pran pa m. Kounya la ou just pwouve m sa pi pi fasil. Tout sa w t ap di m yo just te ban m ou t ap ban m pawòl oubyen pou w te ka fè m bliye l bagay sa yo pou w te ka vin di m. Kijan de zanmi sa yo Black Home genyen an?
Yo, poukisa m pat mache avèk kouto sa nan men m? Poukisa m pat mache avè l? Ti nonm sa pa t ap gentan soti sot kote l soti pou l vin pou l vin gate plan m la. M t ap gentan fini avèk madanm sa la. Li enmègde mouda m twòp. Bon, kounye a, ta ye lè pou m jere blakò m. A ye kòb mwen menm m ap jere li menm. Bay kòm m pèdi.
Bon, sa sou m panse si m deranje w ka di sa. Se pa paske mwen vle l parèt pi fasil. Tou dènyèman m te wè w e. Ou di m son black m kap baw pwoblèm men mwen menm so m panse antre nou nou ka konstwi yon relasyon bèy ki pwoblèm ki gen nan sa. M pa di sa deja? Pa gen ni 2 ni 3 moun kap antre nan vim san se pa black mwen. Bon m panse ou gen nimewo m si tout fwa sijè a enterese w.

Yo!
Sa k la pase menm?
Ey, sa w konnen? Ou konnen ak kiyès m sot chwazi la menm? Kiyès?
Sasou!
Men li!
Men li! M te di sa! Bon, gen yon pakèt bagay ki pale. Pa tout bagay m ka di w. M konnen dyòl ou cho. Yo, kote w sot la menm? Lakay la m sot. Se pa tout bagay m ka di w. M konnen w pale menm. Bon, de tout fason menm m pa p rete. E kote w menm ou pral la?

Alo Yala Poze Ban koto nou menm Sa konnen k pase M kite baz mwen la pou m ka planifye bagay yo avan w rapid vit Sa w konnen mwen k chèf